preokipasyon.
E bagay k ap rive la, se yon gè ke 2 advèsè yo prepare pandan lontan.
E sa pou moun konprann, dèk ou tande yon katouch tire, gen yon fè yon fenomèn ekonomik dèyè l. Depi gon katouch ki tire. Depi gon katouch ki tire gen yon fenomèn ekonomik dèyèl.
Si w pa metrize fenomèn ekonomik lan ou p ap janm metrize fenomèn katouch la. Katouch la trè byen, trè byen. Pa egzanp, ou wè an Ayiti nou viv yon sinema Hollywood, Hollywood Ayiti ki pase ant 400 mawozo e ameriken. Ou vle di m ke Ameriken pa gen kapasite pou l te desann, li kraze tout zòn katye mawozo eksetera? Non! Yo pa abòde kesyon yo avèk emosyon, yo pa abòde kesyon sou lè valè moral. E se sa k pou fè w konprann lagè. Yo abòde kesyon yo sou kòman pou yo defann enterè. Entèrè pa yo. Parekzanp, poukisa yo pa entèvni? Depi lè. ou wè yo te bay wè Jacques Sullivan te nèk e fè deklarasyon yo di alò sèl va mdo pou pou konn li pou konn li fò w konn li lè l fè Jacques Sullivan fè deklarasyon yo di ke prezidan Biden son moun ki renmen ti moun Dayè istwa pèsonèl misye enplike pa yon seri de timoun li pèdi nan aksidan, li pèdi fanmi li, etsetera. Lè l ap reflechi pou l genyen de misyonè ameriken ke yo kidnape pami lèkèl yo gen 5 timoun, prezidan an pa dòmi. Donk yo pral pran de mezi pou yo libere moun yo. E pa gon branch cheve nan tèt youn k ap tonbe. E pa gon peta ki tire.
M di manti, menm kote a. Ok.
Menm kote a, m sot yon tèks, m analize sa m di a. Gen yon sèl kondisyon pou yo fè yon afimasyon ki angaje li prezidan lè sa se ke moun yo libere deja. Se ke, se ke moun yo libere deja. La se kapasite de lekti w la wi. Non, s on metye l ye. S on metye l ye, trè byen. Ni, en en, la misye ban m yon manti. Règ. Paske li pa ka nonmen non prezidan ameriken nan sa a. Li pa kab enplike.
Imajine ou, premyèman, se ann Ayiti yo anonse operasyon lè operasyon pral fèt. Kòrèk, kòrèk, kòrèk.
Yon operasyon se yon bagay ki rete sekrè jiskaske premye katouch la fèt. Kòrèk.
Mentnan yo anonse l e yo bay yon garanti. Pa gen pèsonn ki kab bay yon garanti sou yon moun ki yon otaj nan men yon ravisè.
Tanke w pa pran moun nan, w pa kab bay garanti sa. E si w bay garanti a, ou pa bay li sèlman o nivo teknik, ou bay li o nivo de leta ameriken, sèke moun yo nan men w. Kounye an, ki fim yo pral fè pou y al vay the end of the picture, the last picture? Se yon lòt bagay, se montaj, kominikasyon. Menm jan sa k ap pase ann Ikrèn nan. Se vre. Gen plis kominikasyon ki fèt. Gen plis, kòrèk. E lè w ap suiv, gade tout kominikasyon y ap fè yo, konben kò sòlda ris ou wè ki mouri? Pa anpil. Konben kò solda Ukrenyen ou wè ki mouri?
Tout piblisite a fèt, yap montre w foto ti granmoun, Ukren pa an difikilte, yap montre w timoun kap mache, poukisa? Lè wap gade imaj la, wap gen pitye pou timoun, pitye pou granmoun, epi lè sa wap di a monchè misye son vagabon vrèman. E se imaj sa yo kap fè w pa al sou kesyon de fon an. E se kesyon de fon an jisteman ke Prezidan Putin prepare pandan plis 20 an. Paske pa bliye an 1991, lè nèg yo eklate Linyon dè Repiblik Sosyalis Sovyetik, Larisi te prèske yon peyi mandyan.
Anpil kalite pwoblèm tan o nivo sosyal, o nivo ekonomik. Poutine pran tan l. Kisa l fè? Li redrese lekonomi dabò. li redrese lekonomi, li sekirize lekonomi, li itilize menm metòd lwès la, mhm. metòd ekonomik linyon sovyetik la, paske yo menm, yo an nan ou republik, lajan, investisman lajan. Mse soti nan sistem sosyalis la, mhm. se wè ap palo de oligat, ne ki multimilliade ou si pat gen bay konsan van. Se sa fè w wè se konsèp sa a Kiba te ladan l lan, ou wè Kiba jiskaprezan gen stigmat ba l la. Yo sòti ladan l, kounye a yo antre nan fè biznis. E nan fè biznis lan, yo okipe tout Lewòp san ke Lewòp pa menm rann li kont de sa.
E dayè, vwala donk efè de sanksyon yo, se Lewòp k ap peye w kounye a la. Yo okipe Lèzetazini. e Lèzetazini rann yo kont de sla. Men bagay la tèlman dous pou yo, tèlman fasil pou yo, yo pa t kab pa rantre ladan l. Se sa k esplike jodi a, n ap di pral gen twazyèm gè mondyal, men twazyèm gè mondyal la, l kòmanse deja. Li kòmanse deja. Paske lagè, se sou lekonomi pou w konprann lagè. Paske lagè pa janm fèt si pa gen yon rezon ekonomik. Mentnan, lè mouvman ekonomik Lewòp ap eseye antisipe yo, yo pa gen kapasite pou yo antisipe sa. Paske yo gentan nan le mal absoli deja. Yo deja nan le mal absoli.
Sa vle di ke Twazyèm Gè Mondyal la li inevitab? Non!
Ya yn diferans ant lagè mondyal e lagè nikleyè. Lagè na jamè sese dèt. Lè yo tap di lagè fwad la, youn pat al tire sou lòt. Wi men te gon gè fwad. Men, jist, men jisteman lagè fwad la te vin rantre sou le plan de lekonomi. De lekonomi de. E se li menm ke Poutine mete prèt 20 tan ap prepare. Mentnan, diferans antre gè nikleyè e gè. Non, gè nikleyè a, lè sa son bouton ou peze, epi gon pati nan monn nan kote ou voye la kraze. Epi li pi rèd ke gè mondyal la. Non, sa e pa son gè dekstèminasyon li ye. Pa egzanp, reprann Nagasaki. reprann Hiroshima. Donk kolonèl Imer Réby nou plis prale vè yon gè nikleyè? Non, ou pa kab ale vè gè nikleyè paske pèsonn pa kab genyen l, tout moun ap mouri. Tout moun ap mouri, trè byen.
Pèsonn pa kab genyen l. Trè byen. Mentnan kòm Ikrèn, yo te pran Ikrèn pou te teste Poutin, pou te wè si l prepare. Kòrèk. E kòm yo wè Poutin li menm li di w pa gen pwoblèm, Sa nap fè la Nap fèl kounya mwen m gen 20 ans m konnen nap gen poun fèl. Li tèt frèt wap wè misye gon serenite. Misye prepare sur le plan militaire. Ou wè li devlope plis ojiv nucleaire ke les etats unis.
Mentnan gon pil palye sur le plan klasik les etats unis gen plis fòs pase l. E son chwa taktik li fè. Li konnen anndan yon afwontman vrèman ant moun sa yo afwontman. Ultim nan pral nikleyè Donk li plis depanse nan nikleyè la ke depanse nan mouvman taktik klasik yo Mentnan Jodi a yap pale de Poutine son mechan Misye yon nèg ki te mechan la Nèg ki fèmen tout gaz kal Ou pa wè tout batay tout sanksyon yap mete yo Jiska prezan tout strikti ki mennen gaz an Ewòp yo yo pa fèmen sikil ekonomik sa yo Se pa fèmen yo pa ta fèmen non yo pa kapab Mentnan. Eske la ou ka di etazini yon ti jan pè? Non, les Etats-Unis, si nap swiv konpòteman yo. Les Etats-Unis n'a plus la capacité de faire la guerre. Ok. Les Etats-Unis pa gen kapasite sa ankò. Li pa gen kapasite pou l fè la guerre. Les Etats-Unis pa gen kapasite pou l fè la guerre. Li tèlman devlope, li vin tèlman ipè, ou konn wè yon nèg ki tèlman bat fè epi ponyèt li vin tèlman gwo li pèdi elastisite si l voye yon kout pwen kout pwen yo fè si kout pwen ta fè 1 mèt pou l arive nou se 0 mèt 25 li ka fè paske l twò gwo nèg li se yon mastodont ki twò fò mètnan sa k ap pase la se yon gè dabò politik pa bliye ki jan l kòmanse men li vin ekonomik kanmèm Non, li politik, e se de kesyon ekonomik ki pral fè w remake l. Premye mouvman ki vin anvan gè la, se lè zafè de soumaren ki yon ete vandu pa lè franse pou 52 milya a lostrali, e pou ameriken di, ameriken pa w pa zou, ameriken di franse a, non mesye, makron pa fè sa mouche. Se depi la bagay la komanse? Se la bagay la pral komanse. Mentnan, li a Marco monchè pa fè sa, ou wè mwen dezekilib lakay mwen m pa fin twò bon, 52 milya sa pou rann mwen sèvis, paske mwen nan yon bagay PIB m ap diminye, m prèske an chit lib di pwen de vi ekonomik, m a 7 pwen edmi pousan m ap plonje, ou pa nan ka sa, ban m pas la, bon m gentan fin pran l nan men w, men kounye a an n fè yon antant epi m pral di w kijan ou pral rekipere sa, ekout. Mwen gen pwoblèm politik lakay mwen. Ou menm ou pral kandida a la prezidans. Ou gen anpil moun k ap leve tèt yo devan ou bagay konsa. Men, si n fè yon dènye pwovokasyon, Poutin ap pran ladan l kanmenm, ou menm ou tou bon. Èske Erdogan pa jwe wòl nan sa tou? Alò se yon pas la l ba li? Erdogan pa jwe wòl nan sa tou? Kiyès? Erdogan.
Non, Erdogan ap jwe dèyè rido. Mètnan, nèg yo antann yo. Èske w remake w se nèg ki menm bezwen fè kanpay? Li pa bezwen sa.
Nan sa l ye la. Dayè menm pou l te menm pou l te konfime ke li prale pou l a sa reeleksyon w ap wè se a la dènyè minit a la dènyè segonn a tèl pwen e advèsè l yo menm ap kritike l ke e dayè se sou sit la prezidans fransèz ke li fè l ke yo denonse e pi se a l Elize menm ke l fè l ke l pa ta gen dwa fè l. Ou wè menm Marine Le Pen ap takle l fò la sou sa.
Misye monte l ap fè kanpay apati de sa pozisyon de chèf de gè. E bagay la rive bon pou li. Nèg yo kalkile tout. Pa gon kalkil ki pa fèt. Paske misye li menm k ap prezide linyon eropeyèn. Donk kounya ilè le chèf de gè de la Frans men ilè le chèf de gè de l'Europe. E se sa fò wè. Nèg yo se nou menm nèg ap pase nan betiz wi nèg yo ap ranje afè yo wi ou pa wè Macron toujou kenbe pozisyon negosyatè l la li toujou ap pale li toujou sou pozisyon negosyatè l la donk nou pa wè kijan yo resevwa Biden nan kongrè a se la totalite misye fè le plen wi alò ke si pat gen bagay sa paske. Dans un moment de guerre, yo oblije fè blòk dèyè chèf deta ak sòlda.
Donk, misye gentan refè l yon sante politik. Se vre, se vre, se vre.
Mentnan sante politik la pa efase. Alò, madan mesye, la n ap pale, n ap fè referans donk a State of the Union. Wè, wè, wè. Lè l al prezante deklarasyon Leta de la Nasyon. Mentnan misye fin fè mouvman sa a. Mwen nan ba yo pa kap fè blòf tout tan paske reyalite ap ratrape w. Kounye an, yo vin rive li gon reyalite. Li gon kantite gaz, pa anpil, anviwon 8 pousan gaz ke l enpòte de Larisi. E li pa pran sa kay Larisi, sa pap deranje l. Men kòm ameriken se aloufa, lè l al nan resepsyon fò l manje tout sa k sou tab la nèt. Se lè vant li ke se avèk menn li oblije kenbe la lage yon ti bagay. Donk ou wè l ap chèche. Pa etone w ke bagay sa a e si l pwolonje e Poutine met pli e nan fwon l. Ou wè briskemon w tande w te gen anpil petwòl isit non. Wi men se vre, se vre, se vre. Pa etone w. Men, men, men, men Kolonèl Rebu, èske la a e ou alò ou pa gen enpresyon ke e Etazini Damerik li ap yon ti jan mennen e lansanm dè peyi dewòp eske pap rive yon kote ou di lap ou di janmen nen yo eske yo pap rive yon kote ke la peyi la peyi dewòp pral rann yo kont ke se e mennen lè zetazini tap mennen yo men men e men yo rann yo kont de sla deja men lè w fin antre nan dyab se pa w deside yon jou pral aksepte leseyè kòm sovè pèsonèl ou dyab la gen dwa tou manje w donk Lè peyi dewòp kounye a vin devan reyalite yo, ou pwen gen gwo diskisyon kounye a. Pase Poutine pa yon nèg ki mechan.
Si Poutine se yon nèg menm jan a Louko, li nèg ki fèmen. Si Louko se yon nèg ki pa nan rans menm jan a Louko, misye nèg ki fèmen wobinè yo. E pou wè moun an Ewòp, se anmwe yo t ap rele wi. Men lè sa tou Kolonèl Rebu, e ilè vre ke Europe li bezwen gaz lan li bezwen petrol la Russie poul egziste poul kapab fonksyone envèseman e Poutine bezwen lajan ke Europe ap bali an tou poul kontinye fonksyone. Non monchè Poutine pa gen pwoblèm lajan an Poutine pa gen pwoblèm lajan an. Donk suf la ke suf la pap bay pwoblèm. Gaz men non men non. Nati relasyon ke misye genyen avèk la Chine. Ou tap pale de, ou tap pale de Erdogan ki rete. Bon menm afè bay, bon kounye a ou pral wè se Poutine kap di li bon li pap touche an euro. Wi se vre.
Alò gon desizyon ki sot la wi. Li di sa wi. Si w vle peye l, si w vle peye l, wap peye l an yen. Wap peye l an yen, wap peye l an roub. Alò li gon desizyon ki sot la wi. Oubyen ou pral peye l nan monè chinwaz la. Li di sa. Li di alò ansanm de peyi ke li dwe li fè lis yo e li pral peye yo an monè pa l la. E avyon yo?
E avyon? Twa ka avyon ou tande Lewòp a li gen 520 avyon moun yo gen nan paking lakay yo. Yo di an nou fèmen e 61 an pa yon pwoblèm. Avyon nou yo la nou mèt vin pran yo. Kòm nou fèmen espas la mwen menm m pa kab fè yo. Donk se yon gè misye te prepare. Li gen 20 tan lap prepare sa. Men misye pa nou grenn erè. Sèl bagay misye di nèg yo, mesye koute. Nou te siyen yon akò. E m wè gon nèg ki fè yon bèl blag sou nèt la, se yon blag trè entelijant. Nou te siyen yon akò pou yo pa mennen lè pwisans nikleyè o fwontyè de la Risi. Fò l te rete a 1600 kilomèt. Likrèn a 100 kilomèt de Larisi. Alò nèg ki fè blag la di, se li nan diskisyon a madanm ni, madanm ni di non monchè, Likrèn gen rezon bagay konsa. Misye di an Likrèn gen rezon, li non bagay yo bouke pa serye. Epi mari a leve, l ale l pran yon gwo kouto epi l vini l monte kabann nan.

Yo tap fè lagè tout bon. Yo tap bonbade vil. Dayè, gon bagay pou n konnen an matyè, les guerres ne se font jamais contre la contre les populations. Trè byen. Si w al fè yon lagè, ou fè gè a kont popilasyon, ou deja pèdi. Ou deja pèdi. Ou deja pèdi. Se sa k fè w wè, tout pwopagann Ikrèn, se mizè popilasyon ap sibi ke y ap montre w, y ap montre w timoun granmoun. Se yon trè bòn kominikasyon.
De fason pou yo kapab build up konsyans moun yo kont la Russie. Bagay la ap fini non deal. Paske 2 gwo nèg pa goumen. Eben. E se deal sa ki poko kapab finalize a. Ameriken wè danje a. Yo di yo pat janm kwè ke Poutine tap fè sal fè la. Wi se vre. Se vre.
Se vre. Yo pat janm kwè. Non men men menm la France.
Yo pat janm kwè. Yo di w alò les ameriken avè de rans. Ki moun? Les ameriken avè de ransèyman presi, trè bon. an matyè de ransèyman sou preparasyon reyèl ke Larisi t ap fè. Lè Lewòp ap di yo pa tèlman fin kwè, Amerik la ap bo avèk presizyon, jan m wè bagay la ye la, nèg yo p ap pran yon semèn pou yo antre. Le sistèm de ransèyman ameriken pa gen dout ladan l. E menm Macron tou, an fèt, w ap gade donk nan dènyè visit li donk a Poutine, li pa t kwè ke jisteman donk e ba la. Non, Macron toujou kwè ke li pral, alò, alò se il faut jamais. konfond la pasyon, le dezi ki e enspire de la pasyon. Macron enterese. Se kan kou ou ne kap filon fi, e pou e fi a dou kon sa, a ok je ta tan se ta pre midi a 4 er. A ou finan a jou, ou ben yon fè chan pou, ou bon nou yon chan pou, ou bon nou yon chan pou, e pi lò pral rive, ou pres kap tremble, ou pou e se se vre.

Lè sa l te kente nèt ale nèt. Donk, se pa t yon nèg ki te gen tout lisidite l. Se sa k fè malgre Ameriken yo ap di, a pou yo menm se yon kesyon de jou. Se yon kesyon de jou. Epi Mako ap di w non, n ap pran dezeskalad.
Se pa tèt li k ap pale lè sa, se kè l, se dezi l k ap pale. Donk, nou menm ase souvan nou pran bagay politik la avèk kè nou, avèk emosyon ke yo enspire nou an. Alò ke il fò konprann lapolitik apati. du realisme maintenant.
Bon on minute kolonel Rebu genyen on zanmi maten deba donk Cadet de Iwoka Cadet se su ke ou swete plas on mo nan deba nap fè a la. Mè wi Louko mèsi pou opòtinite a salye kolonel Rebu m salye chak moun ki nan maten deba nan moman an nap salye tou tout oditè fidèl maten deba. Alezi, alezi, anmè pale. Louko, e m pa vle kontredi w non, e tout bagay mwen kap di la a, donk m panse li ta bon pou nou fè yon eklèsisman. E gouvènman ameriken avèk Venezuela yo toujou an pou pale, se pa premyè fwa yo nan negosyasyon. Negosyasyon sa a toujou la depi 3 zan, pou ki rezon? Yo tap mande, yo toujou ap eseye pou retabli kontak diplomatik avèk Venezuela. Ok. Ou wè nan sa kap pase la, reyinyon sa k fèt semèn sa a, prensipal moun ki pèdan, ki te gen pou pèdi nan pwoblèm sa a la, se Maduro. Pou ki rezon? Tout lajan Maduro genyen, se an Russie ke li ye, se la a, se Russie

Mentenan, jodi a, jodi a, egzijans Ameriken ap fè Maduro, se pou ekspilse 600 sòlda Larisi genyen Venezwela. M wè nou pa di anyen de sa. E yo gen 600 sòlda Larisi, yo monte yon fabrik kalachnikòv Venezwela, yo monte e plis de 200 misil e e sa SU-300, se misil anti-aeryen. Se la Russie ki monte yo. Ki Venezuela?
Venezuela gen yon akò avèk Lamerik Latin, yon akò antre yo. Ou pa ka vini avèk zam sa yo, vin enstale yo Venezuela. Venezuela pa okipe pèsonn. Pou sa, semèn sa a, ta prèy gen yon egzèsis militè antre Kolonbi e Lèzetazini. E se premyè fwa ou ta prèy antre nan Amerik Latin yon soumaren avèk kapasite nikleyè. Hum. Ki egzijans Maduro fè nan rankont sa lòtrejou? Maduro di fò nou rekonèt gouvènman m nan yon, fò nou leve anbago m genyen an de, fò nou reyaktive petwòl de Venezuela twa, paske petwòl de Venezuela prèske kraze, e fò nou kanpe egzèsis militè l. Yo di Maduro pa gen pwoblèm, ok, ban m ma ba w. Maten an, yè, Maduro deside kòmanse libere prizonye ameriken ki te kanpe moun Sitko yo. Trè byen. Ok. Eben. Kisa etazini kisa etazini akize maruro rantre la russie la la russie reprezante o Venezuela yon danje pou lamerik se sa yap se sa yap chèche se pa petrol la paske mwen di w yon bagay louko Venezuela tonbe ak nan sèzyèm pozisyon ki egzijans kisa k pase konnya sèzyèm pozisyon nan pwodiksyon petrol. Sa apèn Venezuela ap pwodwi 900 mil baril petwòl pa jou, alò ke i pa gen kapasite pou pou i fè rafinri a. Donk, petwòl sa a Larisi pran, lay vann lòt kote, chak jou. Mentnan ki ki ga ki sa Maduro ap jwenn nan negosyasyon sa yo? Yonn nan yo l ap jwenn, sè ke y apre leve anbago a, peyi l ka fonksyone. Lèzetazini di, mwen m ap achte petwòl la nan men w, se pa paske Lèzetazini. oblije achte petwòl la non se jisteman paske nan an matyè de petwòl pri petwòl yo paka kanpe si la Russie di byen mesye nou paka viv an petwòl la se yon pwoblèm katastwofik paske petwòl la ou paka kanpe pri yo se sak fè Lèzetazini di ok pa gen pwoblèm an nou evitons de Lèzetazini ap achte petwòl la nan men yo se jis pou yo e e izole la Russie. konplètman. Eben.
Wi.
Eben, se sa, se sa te di a, se nan kad, se nan kad mezi, se nan kad sanksyon kontre la Wisi, ke, an fèt, ouvèti sa fèt sou Venezuela. E, e, egzakteman. Se pa, se pa petwòl la, e, e, nesesèman, paske Venezuela aktiyèlman li pa pwodui. Li pa menm ka, ka bay petwò, e, e, kapasite li te gen lòtan, li pa genyen ankò. Li pase 2 milyon 700 mil barik petwòl pa jou. a 700 mil, 800 mil, 900 mil ke lap pwodwi jodi a. Ou wè li? Donk pwoblèm nan se yon pwoblèm, m panse nou antanke Ayisyen le pli souvan nou toujou gen yon panchan vè kont Lèzetazini, nou toujou non. M panse jodi a, jodi a, entelektyèl an Ayiti fò nou pran an kont, fò nou mete yon men sou lèstomak nou epi nou di. nou pa ka aksepte sa Putin ap fè pèp Ikrèn nan. E Kolonèl Rebu t di e pa de gè non se pa yon gè grann Ikrèn non nou pa k masakre popilasyon sivil nou menm Ayisyen ou menm kòm yon moun son son ou menm kòm kòm yon figi politik an Ayiti militè politik nenpòt sa l ta dwe ye ou ta sipoze pran an dis pran yon yon e e e kanpe yon yon Pwonpozisyon, pwonpozisyon pou di la Russie sa nap fè e pa posib paske nenpòt peyi te ka fè Ayiti sa tou si yon nan pran si Dominikani te vle anvayi Ayiti donk nou tout moun ta di a monchè se paske se Ayisyen mèsi louko mèsi pou opòtinite ke w ban mwen.